Hello tout fanatik mwen yo sa kap fèt Jodi a mwen tounen bak sou nou avèk yon nouvo video Video jodi a se ki sa li ye Video jodi a se jaden m nan map prezante nou Mwen nan Brezil mwen gen jaden Map moutre nou jaden an kòman l ye Sa se sitwon Nou wè bèl sitwon m genyen M fè video sa se jis gen moun ki an Ayiti, ki Pòtoprens, ou mande yo moun ki bò yo ye, menm si yo sòti a la kanpay, yo santi yo jennen pou yo di si yo sòti a la kanpay. Lè w a la kanpay ou jwenn tout kalite bagay. Mwen menm mwen Brezil, mwen fè jaden m. Sa se patat. N wè li? Sa se patat, m gen bannann, n wè? M pral moutre nou lòt pye sitwon ankò. Sa se sitwon. Lè m bezwen m pa pa achte l. Paske m tou genyen nan jaden m. Ki sa ankò m pa moutre nou. M pral moutre nou an ale. M pral moutre nou bannann. Jaden m nan lèd. Li pa netwaye. Nou wè bannann. Sa se banane. Mwen genyen malanga. Pou moun ki soti an Ayiti lontan yo, nou mèt tou pwofite gade videyo m nan wi, pou nou pa di nou m pa moutre nou fri, manje lakay nou, manje peyi. Kisa m pa montre nou ankò ok mwen genyen nan jaden an mwen genyen seriz gen yon bèl pye seriz banm ale pi lwen pou m ka montre nou pye seriz la li kòmanse li kòmanse gen li poko gen yon bon kantite èske nou wèl. M pa bezwen al Ayiti la a pou m di m pral de pou m ka jwenn seriz, ni pou m al achte l nan makèt. Ok? M tou genyen l lakay mwen mwen menm. Ou wè l? Bèl seriz. Nou ta manje seriz. Gen moun ki sòti an Ayiti lontan. M pa konnen gen kote yo pa vann li nan makèt tankou isit la, gen makèt ou pase ou pa jwenn li, tandi ke yo kite li, ou ka jwenn li nan pye konsa konsa men nan makèt yo li difisil pou jwenn li. Wè li? Nou ta bwè ji seriz. Fanatik mwen yo m ap voye ti seriz pou nou tande. M gen yon lòt pye sitwon la ankò nou ka remake l. Sitron lakay nou vann chè, kounye a m pa bezwen di m prale an Ayiti poutèt bagay sa yo. Si m prale, m prale paske m renmen peyi m, men kèlkeswa kote w rive se menm tè an. Sa se sitwon yo, sa se sitwon yo, yon lago sa yo, yo poko fin bon.

Manman ti jadin an. Ti jadin an. Jadin an vreman bel. Wap ou jadin an sot adin. Jadin an vreman bel. Sa se pèsi. Nou wè pèsi an. Sa se chou. Men pèsi an. Yon lòt pye sitwonèl ankò. Gen yon lòt bagay mwen al moutre nou. Sipriz! Pwa kongo. Vwala. Li te deja donnen epi li rete. Li pa pye a pa mouri. Li re kontinye a pou la refè pwa kongo. Kòm li poko gen pwa kongo pou kounya. Li te gen tan donnen deja. Ok? Pyè a pa mouri, li kontinye fè fèy ankò, m panse l t ap mouri. Li kontinye fè fèy toujou, men pwa kougo a. M pa an Ayiti, men mwen gen tout bagay mwen bezwen yo lakay mwen, ok? M pral montre nou yon lòt bagay ankò.

Yon jou mou ankò. Sa m deja aprann paske li gentan mi. Men ni. Yon jou mou. Yon jou mou. A m pran sa. Kontan di ou m nan ankò. M telman renmen jaden m nan men m pa gen tan pou m pou m menm netwaye jaden. Kont lòt jou mou an. M gen yon lòt jou mou ankò la. Gen de bat nan mwen yo. Sa se joumou. M pa bezwen al achte nan makèt, ok? Se pa tout bagay, tout bagay pou m bezwen se nan makèt, nan makèt, nan makèt. Mwen fè videyo sa, se pa paske jaden an pi bèl pase tout jaden moun genyen. An Ayiti, mwen konn wè a jaden, mwen konnen gen jaden ki pli bèl ke li. Men se jis pou retire e yon Kòm si mit ki lakay nou kap fè nou panse si moun nan se yon kiltivatè, li pa yon moun pou sa, li nou pli yon moun ki ap viv an vil, li li plis pase l, non! Pa gade l konsa, okontrè, se nan tè a tout bagay yo sòti. Se nan tè a, lè nou pral achte l byen chè nan makèt lan. E pa nan syèl li sòti. Men yon lòt joumou ankò. Ok? Men yon lòt joumou ankò. Men ni. Men yon lòt joumou ankò. Lè nou pral achte yo byen chè nan mache ou byen nan makèt, mezanmi, se nan jaden yo sòti. Aprann fè jaden ok. Si ou an Ayiti, ou la nan Pòtoprens ou byen ou nan yon vil ou gen pwovens ou te ka fè jaden, ou o mwen ou ta achte diri an ou achte lwil lan avèk epis, men gen bagay ki ka sòti nan jaden ou, ou ka fè yo nan jaden ou tou. E fini tou pa santi nou jennen lè yon moun mande nou ki kote nou sòti yo, ke ou se moun Jakmèl, mwen se moun an pwovens. Di ou se moun Jakmèl, mwen sòt andeyò tankou mwen menm, Mwen se moun Jakmèl men m pa t fèt nan vil lan. M te desann al lekòl nan vil lan men m pa t fèt nan vil lan non mwen menm. Mwen fèt andeyò Mabyal ok. Depi m bezwen bagay m pa t janm te konn rete pou m ap tann yo vin jwenn mwen nan vil la m achte byen chè. M just pran yon kamyonèt oubyen yon moto m al de afè m. M vini an grand kantite m gen afem lakay mwen gen bagay m achte gen bagay m pa achte nap plenyen lavi di lavi di pou moun ki an ayiti yo tandi ke moun nan gen pil tèl an deyò pou lal travay li chita la nan pòtoprens chalè nan kòl pòtoprens gen moun ki ap fèmen kay menm yon ti kote li pa gen pou l plante anyen yon ti pye flè l pa ka plante tandi ke lakay li chaje kote isit lanmè dous sèl sam pa kapab fè se Gen yon kabrit pou m mete yon kote, e tankou pil bagay tankou m yo, m reziye m sa m ka achte l, m ap achte lòt bagay yo. Men tankou sa m ka fè an, m fè l. Jou mwen ap layite kòl atè a la, blan an ta manje, gade l ak gade m. M pap montre nou figi l non, m pa vle vire kamera a sou li. Li ta manje jou mwen. M gen kann tou wi, jis li dèyè m pa rete pou m al dèyè. Se pa jaden an nèt m ki te enterese m. Pou mwen moutre nou se just pou m di nou retire konplèks sa ki lakay nou si ou lekòl ou lekòl ou fèmen ou sòti andeyò ou pa ka tounen pou al rann paran w sèvis ou pa ka al andeyò pou fè yon jaden lè ki bèl bagay ki tap ki li tap bèl pase sa pou ta nan vil la epi lè lè lè rekòt ou rive ou inik pran machin ou si w gen prive ou pran machin ou si ou pa gen prive Ou peye machin men w ale ou vin lakay ou avèk anpil bagay, mwen menm se konsa m te toujou konn fè l, lè m moute m moute lakay mwen, lè m desann tout vwazinay moun ki pa gen pwovens yo, m pote pou yo. Retire retire retire konplèks sa lakay nou epi w ap wè kòman kòman lavi a ap trè bèl epi lavi senp e nou ki konplike l konsa. M pa wè rezon lè w di moun nan ki kote w soti, moun Pòtoprens, tout moun ou jwenn Pòtoprens se moun Pòtoprens. Avè di pat gen moun ki te sot andeyò menm. Tout moun nou jwenn nan vil Jakmèl, moun vil Jakmèl li ye. Mwen menm nan nan ak de nesans mwen se Jakmèl men se pa nan vil lan m te fèt. Se andeyò m te fèt. M te desann al lekòl nan vil la se vre men se moun andeyò m ye. M pa vle anyen ki pral sòti sou mwen. Sa l pral fè m. Andeyò se bon bagay, bon frechè men jou moum nan menm la. Si m pat konn plante kòman m t ap fè plante lè m vin isit la? Kòman m t ap fè plante l? M pa tap ka plante l. Gen moun ki pral di e pa lakay manmie e lakay manmie men ni lakay manmie lakay manmie nan vo lakou lakay mwen m plante joumou an men ni lakay manmie nou pral di e pa lakay manmie men ni m lakay mwen men ni e pa la nou wè moun nan tout jounen chita la ap fè video li nan yon vye bout machin Pou nou panse e konsa li rete li pa ka fè anyen kòmsi son zuzu ki pa ka touche tè mwen m touche tè ok men ni m lakay mwen la. Men ni men ni jaden m ye tonton enjoy nou nan jaden m nan lè pwa kongo a mi. Map vin keyi pwa kongo pou m moutre moun ki gen konpleks yo ok tout moun ki gen konpleks lakay yo a mennen bel jaden lot semen nan e sou pwa kongo m pwal mache la ase ok m moutre nou jaden an piga nou dim dyòlè ok se pa dyòlè se jis pou retire konpleks ki lakay anpil moun. Si yo di yo se paran yo se kiltivatè, oh yo pap rekonèt yo kòm moun. Yo preferab bay manti sou paran yo. Si paran yo se kiltivatè, oh l se sesi, l se sela, ok? Retire konplèks lan lakay nou. M sot travay la, mwen vini lide m panse sou sa, m fè videyo a. M just fè videyo a pou m montre nou, pou retire konplèks ki lakay nou an. Travay tè, se pa yon defo li ye, okontrè, se ede lede w pou w avanse. Sa yo, m pa pral achte yo nan makèt la. Lè mwen vin nan makèt la, m ap wè joumou, m pa ap achte l. Lè mwen vin nan makèt la, Map wè sitron m pap achte l, map wè zoranj m pap achte l, si bannann mwen yo poko bon ok m ka achte sim genyen m pap achte l, si patat mwen yo gentan bon m pap pran patat paske m genyen lakay mwen devan lakay mwen e avantay ou genyen isit lan si ou afème kay lan e devan devan kay la gen yon ti bout tè ok se pa pou ou li ye egzakteman men ou ka fè a tout sa ou vle ladan se pa yon gran gran jaden Men w ka fè sa w vle ladan l. Il sifi w netwaye l detanzantan, w va kite pou zèv pleni pou fè kay lan lèd. Se tou. Si ou pa gen posibilite pou w afème yon kay ki genyen lakou, m pa kritike w pou sa, men piga nou pran pòz nou kòmsi moun k ap travay tè yo pa moun pou sa. Yo tout se moun yo ye, nan tè a tout bagay la sòti. Sak fè gen kèk bagay m pa vle te la se paske se pa tout bagay li kab fè, se pa yon kote mwen pral chita ap plede, m pa gen tan tou pou m ap wouze, wouze, wouze tout jounen. Men, li vrèman bon lè w gen yon jaden. Si w Pòtoprens, konsèy mwen ba nou pou moun ki an Ayiti yo, si w Pòtoprens, ou ka al fè yon kout pye andeyò, fè yon jaden, lè rekòt ou tounen w al rekòlte, m pa di w al chita si w pa vle al chita andeyò, men w ka fè l. Ok mes amours. M rete la avèk nou nan videyo a wi. Si nou ta renmen wè jaden m nan ankò, bay videyo a yon like pou mwen. Kite yon kòmantè pou mwen tou silvouplè. Mèsi tout moun. Babay. Tchawtchaw!